Ou pa fè sa. M di w li deja, men pa prensip m selebre avè w, m ap selebre avè w. Men mwen menm m gentan travèse an 2020, 3 jou de sla. Lontan.
N ap travèse.
Lontan.
E n ap selebre, e m panse ke nou te vle kwaze ane a nan nivo jan n ap kwaze l la. E son ane nou kòmanse avèk. Tan de peri pwoblèm ke w konnen deja, men kanmenm nou te tyen aske nou kwaze ane sa, eske n pral di tou ke se plis movèz ane ke nan tout istwa vi nou? N ap di ke se yon ane tou eksperyans nou bokou plis. Paske pa gen yon ane ki pi bon ke yon lòt. Otan ke Bondye ba w lavi ou menm w ap viv. Donk, ou ka gen yon ane ou konn plis bagay kon lòt. Ou fè konesans avèk plis bagay kon lòt. Ane sa gen dwa pa meyè pou ou l epi l meyè pou yon lòt moun. Donk, si ke l movè pou mwen pa vle di ke bon l pa bon. Donk, se petèt gen yon bagay ke mwen menm, ke m te pou fè m pa t fè. Gen yon bagay ki te pou rive m, li te ekri deja nan istwa li rive. Men sepandan, m pral fè. Nou pral pran de mezi boko plis strik oubyen drastik pou ke lane kap vini oubyen lane pwochèn donk mwen kontwole ebyen sa kap gen pou vini anyen. Donk anfèt son ane m panse ke nou boko plis eksperimante e nou boko plis enpozan. Donk anfèt nou la e Bondye ba nou lavi nou la e nap kontinye avèk travay ke nou bezwen nap fè e nou trè kontan bgy nou kapab di. E kapab gen de twa ti bagay ki petèt pa t fè mwen plezi avè w oubyen ki pa t fè w plezi ansanm avè m. Men sè sè ke nou gen katrevenkenz pousan bagay ke nou fè ane sa a nan Cho sa Anbyans Diyo sa ki, si n ap gade nan bilan travay ke nou reyalize, ki satisfezan. Kèlkeswa o nivo ekonomik, nou kapab di se ane ki pli rantab pou ane Diyo sa. Se ane ke Diyo sa a tou fè bokou plis, envesti plis kòb tou. E nou kapab di. paske nou antre e nou depanse donk si ane kap vini an nou jwenn plis sipò de kominote an sè sè ke nou kapab di nou kapab poko ale pli lwen avèk cho sa avèk plis amou ke sitou ke nou gen pou plis sa donk sa mwen menm se globalman e sa ke m tire de ane sa Biggy. M dakò avèw e pou m ajoute pou ou pou nou kapab pase nan suit. Enfòmasyon yo Gen moun ki renmen ane a tou ki pote bon bagay pou yo e konsa tou gen moun kap kouri pou ane al fè wout li men nou menm ki la a ane a ane sa nou fè anpil esperyans bilan pa nou nou fè anpil bagay antouka m panse gen anpil moun ki anba layv la la tou ki pran nòt e ou wè nou ke nou pwouve li ke nou menm nou fè yon travay e travay ke nou fè yon travay de baz e nou chanje game nan. Ou wèm toujou pran sanm ke non chanje game nan e game nan chanje. Donk Mesye JC, ou ta pale se sistèm biznis sa, boutik konpa nou chanje l. Nou chanje game nan.
2019 li ye.
Ni sa nap pote ba ou a, o nivo de jan ke nou vèti kòm si nou vini fè zi ou bèl, ou wè sa. Non se menm di sa.
Non non non sa. E gen yon. E ou wè gen anpil nèg kounya la. Desizyon ke nou te pran yo Biggy, m panse nan kad si w ap gade e kòman yo fè televizyon, kòm nou menm nou se 2 otodikdak ke nou ye, nou se 2 moun ki aprann, e n aprann e nou saprann tèt nou, e ou pa fè, lè w ap fè televizyon ou gon gon fason osi osi senp ke w ap ouvèti. Ou pa ka fè televizyon epi w ap fè l nenpòt jan. Non, se swa w fè l oubyen ou pa fè l. Paske m pral di w, li bokou pli difisil. Li bokou pli fasil biggy pou kapte de moun kap tande w selman tande w e anpil moun anpil jodi anpil nèg ki pa ki pa vreman tro fò sou facebook yo di ke a on pakèt animatè radyo facebook nou nou pa selman facebook nou radyo nou nou nou nou nou TV se paske nèg lan pa reyalize koman pou l entetenment paske otomatikman nou la nou menm nou di sa se show nou fè se entetenment ke nou fè. Nou pèmèt pou pou 4, 5, 100, 600 moun kanpe ga ap gade w konstabman pou 2 zè de tan, 120 bòn minit. Mon frè, menm si w t al bay Bondye jounen, ou te genwa pat kapab. E sesi, gen nèg ki ale lekòl menm pou sa. Gen nèg ki priye Bondye pou sa, pou yo kapte 5 moun kanpe k ap gade yo. Donk li trè difisil. Men nou menm se paske nou gen kontni de sa n ap fè a, nou gen sibstans nan sa n ap fè a, pèmèt ke ou kapab wè gen yon pakèt moun, yo kanpe yo gade nou. Donk kesyon, e sa koz ke w ka pa wè resab gen yon bagay ki pase la nan Tequila Station, ekip Gabèl la,
katalòg kou a Alix Michel,
otrefwa, lè mwen menm m t ap pale la isit la, m t ap pale de animatè tradisyonèl, gen sèten animatè radyo ki rele m ki di Dadou, De kisa ke m deside pale, e m ap pale de animatè tradisyonèl, se paske m ap pale de animatè radyo ki pa chanje, ki pa modèn. Ebyen nou menm nou pote modènite nan biznis lan. Ou ka wè, se sa, e an plis sa ke nou pote ladan l. E ou kapab wè tou, lòt ti mesye yo, yo pran nòt e yo konprann ke yo pa ka fè l nenpòt jan. Ou pa ka sot kouri nan ray tren epi on di w ap monte nan don Facebook w ap fè l konsa. Ou pa ka fè l konsa. Si w ka fè Facebook la yon fwa pa semèn, fè l. Ou ka fè l 2 fwa pa semèn fè l, si w ka fè l sou tout la ligne fè l, men jan n fè l la m panse ke jodi an an 2019 an di platfòm di yo sa a li pote yon lòt chanjman nan milye a nan rega ke yo te gen de ayisyen e rega yo te gen pou animatè radyo dayè yo te konsidere nou tout kòm dè pòv devan sen chal e devan sen chal yo te lage nou a kwi nou nan men nou ou dakò? Men jodi a, ke nou ta gen kwi nan men nou, nou kenbe l nan nwit, men lajounen ou pa wè nou devan Senchal. Donk ou konnen animatè radyo yo te konsidere nou tankou nèg sèlman k ap veye kote boutèy ap debouche, gaspiye boutèy moun. Enben jodi a nou retire sa, nou di ke yon animatè radyo pa ka achte chanpay, pa bwè nan chanpay moun. Sante mon frè. Chè kòlèg. Pitit gason m. Eli l ye? Ya. Donk, nou pati. Lèzòm pap kontan.
E yo gen dwa pa kontan. Paske a, m gen feeling gen yon gwoup de moun ki pa renmen wè bèl bagay. Otomatik bagay lan bèl, fò l ta peri oubyen l mouri. Non, gen moun gen mòd la plant la, gen moun se sangwen yo renmen. Wè, kwè plant lan prèske pou mouri, wè nèg y ap pran dlo vide anba l. Vide ladan l. Jis pou l ka grandi. Otomatikman yo wè l, l ap boujonnen. Yo di yo tou koupe l. La preeta map boule figi yo la. Rete la. Donk zbiggy e tout moun ki anba live la nap mande pou ke yo pataje live lan. Pataje envite yon zanmi envite 2 zanmi vin tande sa kap fèt la paske jodi a la se dènye jou nan ane 2019 la e ou menm ki la kap tande nou la mwen m panse ke nou gon pakèt bagay nou tire de melomàn nou yo. Yo te ede nou tou. Dadou, m pap ba w manti, gen kote nou rive m pap ba w manti, m di se yon blèsin. Paske rezon an, ou wè moun k ap pran nou, fè fiti a. Sa fè lontan nèg te konn fè foto avè w Dadou. Non, yo pa t konnen w tou.
Hein? Yo pa t konnen w tou. Yo pa t konnen w. Yo pa t konnen w. Bon, n salye radyo nou Biggi, piske nou gen plizyè radyo nou konnen ki anrele avèk anbyans Eddy Yosa. E patikilyèman m ap di bòn ane avèk chak direktè radyo sa yo e chak oditè tou ki branche. chak stasyon sa yo ke l te radyo lazè de Master H n ap di misye bòn ane e tout moun chili ki branche Master H nan mwen ap pale a sou Tunin Radio e pou n salye tout platfòm Mon Ami Tantann de Monreyal e tout fidèl oditè ki toujou branche ebyen sou platfòm Tantann nan swa sou RHM et RHM plus 2 radyo sou Tunin Radio Radyo Gòs la 90 pwen 5 nan Spring Valley Radyo Izi FM 87 pwen 9 nan Upstate nan Spring Valley. Randevou konpa, lè 2 konpè Didier Venus isi a Pompano Beach. N ap salye tout moun, n ap salye tout zanmi fidèl oditè Didier Venus sou Natacha et Widmire nan Port Charlotte ki branche show a e tout oditè ki branche nou Studio 26 Connecticut pou nou salye Pastè Enjenyè Jacob. Nan Connecticut epi nou salye tou tout moun ki sou Bezma FM 87 pwen 5 du côté de Chili nap salye Radio Mega Diferans FM 91 pwen 9 e 92 pwen 5 nan New ak Elizabeth nan New Jersey nap salye tout ekip lan e tout fidèl zanmi sa yo ki toujou branche radio sa fidèl mèsi epi nap salye tou tout moun ki sou Groove FM Manno Forever nan lakou New York se sou Tony Nouredyon

E tout fidèl oditè sou radyo kinòm nan Milo e Duli nap salye direktè a e ki branche nou epi planèt vibrasyon nan vil okay la fami boule e donk ki branche nan 4 chemen e pò salu e sur planèt vibrasyon 97 pwen 5 e sanzoubliye biggy. Radyo di yo sa se la Concorde des radios e nou kapab rann nou kont ke de tan a ot gen plis moun gen plis moun kap abòne radyo di yo sa. Donk sou tounen nou redyon yon radyo ki ba ou mizik 24 sou 24 mèsi a tout zanmi sa yo e tout zanmi fidèl oditè Biggi ki live avè nou sou paj Ou bliye yon radyo vre?
Padon? Ou bliye yon radyo ki fèt antre nan. An ale se. Radyo Telewaiser. Telewaiser. Ya. Nan West Palm Beach.
West Palm Beach. E mèsi avèk nouvèl radyo sa a e ki fè pati de la grand fami de Dios a. E pi bgy nou live e sou televizyon Dios a e sur Facebook. Egzakteman. Nap mande moun yo pataje live la, envite yon zanmi, envite 2 zanmi vin tande sa kap fèt jodi a. Jodi a se madi jijman an. Se dènye jou nan mwa, nou ka di mwad desanm nan, nan dènye jou nan mwa ane 2019 la. E nap mande ou kapab share live la, pataje l, pase nou gen anpil enfòmasyon pou, pa de pale gen zen, men gen enfòmasyon. Gen enfòmasyon.
Donk nou pral gen tout enfòmasyon e trè rapidman semèn sa a. E BigIci nou prale nan sa kap okipe biznis diyo sa a. E pandan nap di w bòn ane, men nap di w pa bliye. Le 4 le 4 janvye pwochen, samdi pwochen, nan Casa Champêtre, randevou avèk la fòmasyon mizikal Zenglen. Zenglen. Zenglen nan Casa Champêtre. Casa Champêtre. Donk, se yon okazyon ou pral danse Zenglen pou la premyè fwa e pral premyè sware Zenglen nan Casa Champêtre. Donk, pa bliye sware sa a e ou menm ki ta bezwen yon kote pou al gazouye w e pou kòmanse ane a, ebyen se nan Casa Champêtre Ya. ke l ap ye demen samdi a avèk la fòmasyon mizikal Zenglen. Avèk DJ Bèten. DJ Bèten. E touswit apre, Biggi. An sòtan de Casa Champèt, n ap tou an direksyon de Homestead nan lakou Miami e nou pral danse Klass e nan sware sa a, w ap jwenn an gran nonb tout la grand famille Diosa k ap prezan nan Homestead Klass demen demen samdi an e pou tout zanmi fidèl e tout zòn anvwazinant de Homestead pou n ale danse Klass demen samdi an. E se Fenlove kap prezante Sofia e kap prezante sware sa nan Homestay. Donk ke tout moun envite endistenkteman pou al danse klass. Admisyon se 30 dola. Donk ann al danse klass demen samdi a nan Homestay. Donk sa a se okazyon semèn sa a. E toujou nan mwa de janvye sa a, randevou avèk klass kap dimanch kap 5 nan Blue Martini Biggy. Nan Blue Martini. Alò tikè yo deja disponib.
Pase nou. Jodi a la nou pral bay 3 tikè.

Klass ap pran dyeksyon West Palm Beach. Se klèb Ivy, ansyen Rumbas, nap gen Klass epi 5 lan se pou li 10 10 janvye. Se yon trè bèl fèt. Se Ti Joel West Palm Beach kap prezante fèt sa.
Tout moun envite, tikè yo ap disponib sou Taxi Man. Vin pran biyè nou la pou nou al sipòte Ti Joel West Palm Beach kap fè yon gwo afiche, yon gwo bal. Se Klass avèk la fòmasyon 5 lan. Donk sa se pou le 10 nan lakou nan lakou nan lakou West Palm Beach. Epi toujou nan West Palm Beach nan Ivy le 17 Zenglen Disip nan Club Ivy sa se Romero Gate sa ki ap prezante sware sa. Donk tout moun envite jisteman pou al danse sware sa nan Ivy nan Roumbas se Romero Gate sa vandredi k ap 17 nan Roumbas randevou. Yon nan randevou trè spesyal tou bgy dimanch k ap 5 nan okazyon anivèsè de Normens ansyen basis Nu Look lan map mande a tout fanatik konpa dirèk mizisyen kou melomàn gon yon selebrasyon gen yon fèt yap òganize pou Normens ki gen bezwen sipò nou sa se enpòtan Normens misye fè pli de 10 an depi lap sèvi kominote a. Donk dimanch sa a, map gen pou m pale avèk pòt pawòl òganizatè de sware sa a nan okazyon anivèsè Normans, jisteman pou chak moun pote yon bagay pou Normans. E Normans bezwen sa mèdam mèsye, ke nou konnen aksidantèlman, msye ki te fon strok an sòtan ke msye fin jwe pou la fòmasyon mizikal Nu Look. Donk nan okazyon sa a, yap bezwen pou ke yo bay, pou nou bay sipò nou a Normans. E si e kiyès ki pou fè sa? Se melomàn, fanatik konpa, kèlkeswa dyaz lan, Normans se yon mizisyen pwofesyonèl e Normans bezwen sipò tout moun. Kote fanatik Klass?
Kote fanatik Tropicana, Septentrional, Disip, Amonik, Kay, Vayb, T-Vice? Ebyen, dimanch demen an, nan Fort Lauderdale, m ap vin avèk plis enfòmasyon pou nou. An nou pote. An nou moutre ke nou renmen mizisyen nou yo, atis nou yo, olye ke n ap pede pale yo. Normans bezwen sa, se yon jèn, misye fè yon strok e l ap bezwen sipò nou. Sa se enpòtan medam mesye. Se pou le 5 janvye.
5 janvye, donk nou bezwen sa. Le 19, nou gen Wayom Konpa Biggy, 19 janvye, nan Fort Lauderdale, pli presizeman nan Margate, Wayom Konpa, nan Margate, le 19 janvye pwochen. Se pral yon sipèb sware. Admisyon an se 10 dola medam mesye nan Margate pwochen. E bgy le 19 gwo woumble a e se nan kafe Iguana. Se klas medam mesye e de la fòmasyon mizikal Djakout number one. Twazyèm edisyon e tout moun envite pou ke yal danse. E avè nou fi selebre avè nou bigi m panse se yon nan fèt ke ou menm e ki kapab yon nan meyè sware ke w toujou òganize nan debi ane a e ane sa ankò w pati pou twazyèm edisyon an mwen m ap di w bòn chans e m ap toujou di w bòn chans e nan kafe iguana e nou mande tout fanatik konpa dirèk pa gen randevou. K ap sòti nan do randevou sa a, se nan Kafe Iguana ke l ap ye. Kafe Iguana, Djakout Number One Klass, se yon bèl tandem, yon bèl fèt. Anpil moun ap motive. Donk anpil moun lòt kote k ap rele Dadou pou vin nan sware sa a. Se yon trè bèl sware. Se yon sware ki gen anpil fòtifyan ladan l. Se yon sware ki gen batay ladan l tou. Gen sware ki vle ki di fanatik pam nan map vin sipòte klass, gen di map vin sipòte djakout. Djakout gen dwa pa gen anyen nan menn, men ou pa janm konnen, men djaz la anpe anplim depan. Randevou a se pou 19 janvye nan Café Iguana. En soirée de retour de la formation musicale Nu Look et Harmonik, se pou le a le 11 janvye andedan Hollywood Live. Hollywood Live, Mèt de seremoni, Didi Paradis, Dadou DYS, donk se yon sware, anndan sware sa a, gen plizyè, an fèt, nou kapab di, aktivite. Epi ann Ayiti, twazyèm edisyon, Festival Joubert Charles, N. Fraza, donk se pou le 4, le 5 pwochen, le 4 ou le 5?
Samdi 4. Samdi 4.
Samdi 4, nan N. Fraza. Aswè a, gran randevou nan El Rancho. Nou louke nan fòmasyon mizikal Vibe. Donk aswa donk ou menm k'an Ayiti donk ou gen yon gwo randevou se El Rancho ke l'AP. Egzakteman. Donk sa a Biggy, rapidman n'ap di w ke se yon koutwazi tou de Mèt Blaze, ou menm ki bezwen ki gen yon ka divòs, imigrasyon, family, donk se Mèt Blaze ke l ye. Donk ka kriminèl se 954 388 53 00. 954.

Yo kotwazi tou de Mireille Richer, Mireille Restaurant, nan Long Island, nan Westbury. Donk restoran sa ki sipòte nou trè seryezman pandan tout yn ane. Donk ou bezwen yon bon pla kreyòl, ou bezwen yon espas pou lwe. E donk se che Mireille Restaurant. E enpòtan Biggy, pou ane 2020 an, e m espere donk ke e e e moun k ap tande nou oubyen k ap gade nou, tout telespektatè yo, pou yo pran sa an konsiderasyon. Di yo sa ap bezwen sipò nou. An nou pwofite platfòm sa a, nou itilize l a bon esyan olye ke nan moun k ap pale anpil oubyen ki bezwen denigre oubyen tèmine avè nou. Jodi a si gon platfòm k ap mache se Diyosa ke l ye, e donk ou dwe fè biznis avèk Diyosa. Pou yon bal, pou yon maryaj, pou yon kèlkeswa aktivite ke w genyen an, kèlkeswa w te gen yon resto, yon moun ki fè taks, e kèlkeswa sa, donk itilize platfòm sa a, e mezon transfè yo se Diyosa. 754, 235, 40, 40. 754 234 02 23. Nap mande ane 2020 sa, nap mande tout moun pote sipò nou. Ann fè biznis! Ann fè biznis! E nou wè ke platfòm sa fòtifye an. Pase vès mwen yo preske fini Biggy. Mwen menm tou wi. Vès yo fini ou pa ka achte yo. Ou pa ka achte yo. Nap di bòn ane Biggy avèk tout fidèl oditè Anbyans di yo sa yo. Bòn ane a nou tout. Anpil bèl foto.
Nan anpil bèl foto. Ti jèn bèl foto.
Jodi a fò gen pye fò gen tèt. Fò gen pye fò gen tèt.
Yo deja fè kesyon foto tèt tèt anlè pou pa janm ou anba nèg yo li pa fè sans. Li pa ka fè konsa. N ap salye Biggy spesyalman tout manb Diyo sa yo n ap di yo bòn ane Jean Baptiste Auguste kòdonatè yon nan moun ki nan kuizin Diyo sa a e lè m di nan kuizin an ki nan do dadou DYS. E ki kenbe di yo sa salye jodi a se Jean Baptiste Auguste JB konsèy yo, ide yo, bòn ane Jean Baptiste Auguste et tout la famille Nap di bòn ane avèk Roland Zibizi e ane sa ki jere imaj di yo sa wè ki ba nou imaj e ki ba nou anpil sipò donk an se sans Nap di a Vicky kameramann nou ki avè nou bòn ane mon petit, mon vieux e ki kenbe nou an tèm de. Bèl foto ke nap gade yo la, donk nan nou di ke kesyon entetemint, bon jan ke l fèt, se gras a Vicky pou kèlkeswa moun ki gon maryaj, yon kominyon, yon batèm, ou bezwen yon bon fotograf, serye, pwofesyonèl, se Vicky Larose, 754 234 02 23, e se nou kap manenj sa. Nap di bòn ane tou a Don Chichi depi Monreyal, yonn nan kolaboratè, manbre de Diyosa, e ki ba nou anpil sipò a distans e ki jere YouTube Diyosa, Don Chichi, e osi avèk.

ki ede nou tou ki membre plus de 6 ans de dire sa bonne année avec tout zagalo a zigzag zagalo Haïti chérie Haïti news ki ba nou tout enfomasyon ke nou konnen ane sa nou gen vrèmon trè bonne kolaborasyon avec zagalo mès avec tout promotè organizatè de sware a ateste production depi la Guyane map salye tout moun la Guyane la Guyane se yon nan kote jodi a m bezwen plus moun la Guyane E e jisteman abòne chèn youtube di yo sa e la Guyane se yon nan kote yo tande nou m gen dè enfòmasyon sou la Guyane pou n pale de jèn fòmasyon mizikal sa e ke nou gen se nan lakou la Guyane ke n ap gen kèk detay pou ke nou pale piske gen anpil bagay jodi an ki sòt apre pasaj Nu-Look la la Guyane n ap vini avèk enfòmasyon nou gen anpil moun chili n ap di yo bòn ane. Chili spesyalman ki fè pati gran ekip moun ki e sètènman e Wisly nou pa ka bliye sa e ki okipe Brezil an gran nonb Montréal Canada lakay nou e ki fè pati 4 gran peyi ki gade di yo sa e sou chèn YouTube nou mèsi anpil e bòn ane avèk anpil zanmi Ayiti jodi an Ayiti pami 4 peyi sa yo nou diw lan se Lèzetazini, Kanada, Chili, Ayiti 4 peyi ki gade boko plis di yo sa sou YouTube epi sans oubliye tout zanmi ki kèlkeswa nan state kote w ye isit Ozetazini ebyen di yo sa ap diw bòn fèt e nou gen de gran sipòtè de anbyans di yo sa nap salye Karibou de moun ki la bèl Zizi Josette Goudette donk ki ba nou anpil sipo Carl Bavenski. Carl Babenski, Florence Armand, a distans, la belle Creole, la belle Creole se moun ki toujou gon apèl, li toujou ap rele w. Gen, sa egziste tou. Donk, donk yon pakèt gran sipòtè Biggy t sipòtè nou yo, e n ap di yo mè, n ap di yo mèsi e n ap di yo kenbe la. Carl Babenski Sekirite, donk, ki kenbe nou, e, e ki kenbe nou jisteman pou di yo sa. Donk, tout moun ki ba nou sipò, e de prè ou de lwen, swa gade nou, ou k tande nou, ki fè biznis avè nou, kòm pa egzanp lekip de Konpa Festival, lekip de Patrick Fab de Kiafah Entetements, ekip de Dayiti, Karibe. Karibean Festival. Karibean Festival nan Orlando, des amis de New York, plizyè pwomotè, des amis de Maryland, des amis kòm Steve Jekwa nan Montréal, jodi a si nou gen yonn nan gwo pwodiktè, yonn nan gran pwomotè nan Montréal. Ke nou ka bay respè a jodi an n ap di se e se i Steeve Jekwa Steeve Jekwa Donk tout sa w fè depi w pa kenbe l gen de bagay kite l mache Biggy m kwè ke gen de kèk moun la a fò w salye yo Salye tout moun Alò m ap salye tout moun nèt e tout moun k anba live la m pa pral site non ou konn pou ki rezon e tout moun spesyal la nèt Tout moun spesyal Pase lè w pèdi tan w vin gade nou la a e n ap pote e fòtifyan pou ou. M panse ke nou menm jodi a la e nou spesyal pou nou. Nou di w mèsi anpil, nou swete w bòn ane, kenbe la kontinye sipòte nou, epi nap di w wè show youtube la, gen moun ki di depi yo pa wè show a, yo toujou pa wè show a, yo just, m di al sou youtube la, tape youtube la epi w nan batay. Mèsi tout moun, kenbe la avè nou, Cindy Bòt kontinye priye pou Ti Rosa. Nou gen plizyè zanmi Biggy kap ekri nou sou WhatsApp la, nap di ke zanmi kap ekri nou sou WhatsApp la, gen anpil zanmi ke nou pa gen non yo. Donk yo kapab voye, ekri nou sou WhatsApp sou 754 234 02 23, men akonpanye l avèk non an pou nou. N ap di bòn ane avèk Roudy Derisso, Roudy Morisseau depi Atlanta, bòn ane a Alfonso depi.